Byenvni yn fwa de plis sou chanèl moun afè bon TV medam mesye ranje kò nou ebyen daprè yon jounal kolonbyen daprè yon jounal kolonbyen ebyen sanbletil ke FBI ta fè konnen ke premye minis Claude Joseph ta nan konplo an ki asasine prezidan Jovenel Moïse medam mesye kisa sa vle di eske se vrè.

ki fè gwo tonton deklarasyon sa, kiyès nou dwe kwè, ebyen ann antre an Ayiti touswit. Nou salye w Salomon, mezanmi la peyi a tranble wi la.
E ankò yn fwa Jimmy nap diw bonjou e nap di bonjou Jimmy bonjou oditè oditris telespektatè telespektatris chanèl moun afè bon TV nap salye entènot yo nap salye ayisyen kap viv patou nan mond lan Jimmy Enben, se avèk yon gwo sezisman la, di wi, men avan nou kòmanse ak sezisman, ann kòmanse ak Martine Moïse, paske de jou an jou, e m te di moun yo, rete la sou chanèl la, paske de tanzantan gen enfòmasyon, men nou menm nou pa la, sa sèlman moun yo di, nou menm nou la pou n bay enfòmasyon, nou pa fè nouvèl di, nou bay nouvèl, ou konprann sa m vle di w la, nou menm nou bay nouvèl, epi nouvèl la tonbe, nou gen konfimasyon l, n ap lage l ba ou. Mèt Djimi nou wè e madam Martine Moïse pa rapò avèk yon trik kel fè kote nou anpil moun kapab wè madam Martine Moïse ki yon ti jan vrèman defigire pa rapò ak anpil moun te konnen gwosè Martine Moïse te ye anpil moun te konnen ki jan Martine Moïse se yon fanm konbatant se yon fanm ki kwè e nan tèt li e nou kapab di anpil moun ap gade sou rezo sosyo yo kòman Martine Moïse Nan moman nap pale la l vrèman vrèman defigire dime e vrèman nou konn sa m kapab di la li vrèman piti e nou konnen e Martine Moïse se yon moun e dime se yon fanm ki gen kouraj se yon fanm ki pat pè bwave danje se yon fanm lè nan sans sa li te e lè l lakay pa li li montre ke l te renmen moun anpil men malerezman dime e nou wè. Madi mwen ret gen esplage nan yon tweet la. Mèsi a tout moun ki ap ede mwen pou priye pou mwen rejwenn lavi. Paske tout tan ou lopital laviw nan men Bondye ak doktè. Mwen menm Martine Moïse mwen poko kwè marim Jovenel Moïse ale konsa devan jem san ke li pa di mwen yon dènye mo. Doulè sa pap janm pase. Humm. Wap konprann? Martine Moïse di, Prezidan Jovenel Moïse mouri san kel pa gentan dil yon dènye mo, doulè sa pap janm pase di mi e lèm ap gade Martine Moïse, kèlkeswa yon kote chevel te detrese, detrese e wap wè gon kote tou chevel trese di mi figi Martine Moïse ale mezanmi nou konprann. E doulè a Jimmy, nou konprann, lòske ou gen mari ou ki kouche sou kabon nan lakay ansanm avè w, yon gwoup asayan, yon gwoup moun, yon gwoup moun pou dè rezon. Brèf, yon gwoup moun pou dè rezon pèsonèl, e nou kapab wè e Jimmy, yo pran e, e, e, e, e mari w, yo elimine l, jan ke yo elimine l la. Bon, se vrèman grav e nou wè. e Martine Moïse, Jean Kemran. Men, depi n ap monte avèk enfòmasyon pa rapò avèk e lanmò Prezidan Jovenel Moïse, nou konnen sa ap fè anpil pale anpil de jou an jou nou wè y ap arete on ekip bann gochavant anndan peyi a e de jou an jou tou nou wè y ap fè gwo arestasyon anndan peyi a di mwen. Men konsa tou gen de revelasyon tou k ap fèt detanzantan pa rapò avèk lanmò Prezidan Jovenel Moïse.

Asasina Jovenel Moïse kòmanse planifye depi novanm 2020 nan batiman syèj nan CTI, Sekirite a Miami. Nou kapab di, li te reyini Venezyelyen Antonio Entriago, pwopriyetè antrepriz la, manadjè Kolonbyen an Arcangel Pretel, Ayisyano-Ameriken James Solage, yon diplomat Ayisyen non l fanmi l ki se Ascard. Medsen Ayisyen yo te deja kaptire anvan lanne 2020. Christian Sanon e Kolonbyen Jonathan Rivera Garcia. Patisipan yo nan rankont Miami an yo te prevwa nan moman pou yo te kidnape, anlve, Prezidan Jovenel Moise pou te kapab bay pouvwa elèkte l kòm prezidan pa Claude Joseph, aktyèl premye minis Dayiti. Relapon sa a tou te bay yon touni siprenan avèk ankèt la. Otorite ayisyèn yo e anketè FBI yo, yo konsidere premye minis lan kòm figi pou 2 krim sa y ap pale. Bò kote dosye Sanon Edith John Joël Joseph, ansyen senatè ayisyen an jodi a ki se yon fijiti de la jistis, se yon bonm politik lòske nou konnen Claude Joseph ki dirije peyi sa ki ranplase prezidan Jovenel Moïse ke yo te asasine 7 jiyè 2021. Presizeman, n ap pale jodi a la, se Premye Minis la ki evoke fineray Prezidan. Yon akò te pase avèk epouz Prezidan Moïse, Prezidan Moïse pou kreye yon komisyon chaje òganize fineray e fineray solanèl e diy pou Chèf Deta Dayiti a, deklare Claude Joseph. Pami prèv yo, yo kapab di, Inite ankèt Noticias Parasol, li di, apèl telefonik e foto reyinyon, Kilyè avèk premye minis lan, mèsenè yo, yo disponib. Anketè yo klè nan wòl ke yo tap jwe nan chak patisipan nan konplo a. Apre rankont Miyami an, Kolonbyen Fredtèt e sitou Ayisyen James Solage, yo te vini chèche Jonathan Rivera. Solage, Hey! te siprenan avèk ankèt la. Otorite ayisyèn yo e anketè FBI yo, yo konsidere premye minis lan kòm figi pwou de krim sa.

e premye minis la te evoke fineray prezidan yon akò te pase avèk epouz prezidan Moise prezidan Moise pou kreye yon komisyon chaje òganize fineray e fineray solanèl e diy pou chèf deta dayiti a deklare Claude Joseph pami prèv yo yo kapab di inite ankèt Noticias Parasol li di apèl telefonik e foto reyinyon kilya e premye minis lan mèsenè yo yo disponib. Anketè yo klè nan wòl ke yo tap jwe nan chak patisipan nan konplo a. Apre rankont Miyami an, Kolonbyen Pretèt e sitou Ayisyen James Solage, yo te vini chèche Jonathan Rivera ki te asiste avèk rankont lan e ki te kondwi l avèk frè l, Kapitèn lame retrete Germán Rivera e avèk Sèjan Duvernay Caparrol nan retrèt la. gen twa ladan yo, an palan de twa mayon yo, kle mèsenè Kolonbyen, yo di Premye Minis lan e yo menm desten yo te detèmine trè diferaman. Jonathan, li menm, li di nan operasyon sa a li te devni yon temwen eksepsyonèl nan afè sa a, tandiske frè l, Germán, li te fini pa kaptire ann Ayiti e kapadòl li menm li mouri nan rezidans li, prezidan an li menm, nan rezidans. Yo pale otorite ayisyèn yo. Anketè yo ap dokimante ankò pa rapò novanm Aimé Solages e Jim Solages e di menm li te mentni yon kominikasyon telefonik konstan depi Miami avèk Capadol e frè Rivera. Pami kontak telefonik figi yo, yo pale de lòt òm kle nan afè sa pou otorite yo. Avoka e lidè politik ayisyen Fenil Gordon Ki, yo menm, selon anketè yo, yo ta pat, ki ta patisipe nan ache, achte zam pou kòmande pou bay mèsenè yo. Hum! Se Neil Gordon ki te achte zam bay kòmandan e e mèsenè. Enben, yo pale de rekrutman asasen yo. Sosyete a fè pati e la e sosyete a tou. Li fè pati ki sa? Asasinatè òganize pa CTI, baze a Miami.

Men, inite ankèt la li suivi mouvman finansye youn nan sosyete sa yo e yo te twouve mouvman sa prè de 700 milyon de pèso. Tande byen mezanmi, pou aktivite nòmal pandan 2 mwa avan asasina an. Anketè yo trake egalman yon miltinasyonal britanik, youn nan pli gran aktè mondyal nan mache sèvis sekirite yo e reprezantan Kolonbi pou yon dwòl rekrutman. ant Kapadon, Ribera e antrepriz sa yo, yo kontakte omwen 200 militè pou re ki te retrese nan Kolonbi pou te vin pwopoze yon anplwa nan Karayib la. Pou diferant rezon, majorite rejte pwopozisyon an. Me, rekritè sa yo te deja reyisi nan rasanble yon eskwad de 21 retrete ofisye sou ofisye e sòlda. Laplipa yo te resevwa yon fòmasyon e lansye e fòs spesyal. Anpil ladan yo, yo te rann yo an Ayiti e gwoup, tande, gwoup sa sèlman, te gen 7 ladan yo ki te konn verite, ki te konn kisa yo t ap vin fè, ke misyon e ke te kidnape Prezidan Jovenel Moïse. Nan wè anpil gwoup mèsenè ki la yo, te gen 7 ladan yo ki te konn konplo a byen paske maten, midi e swa, yo chita. y ap reyini avèk Ayisyen parèy nou. Men, jou asasina prezidan an, men yo pale, Sime, gen de mwa avan asasina a, operasyon kòmanse. Sèjan Duvernay Capadol, frè, selon jounal la toujou, k ap releye enfòmasyon FBI e otorite ayisyèn yo, selon enfòmasyon ke yo gen. Yo pale sèjan Duvernay Capadol, frè Germán e Jonathan Rivera, yo di se youn nan zanmi yo, pilòt retrete polisye Ronald Ramirez. Nou kite polisye Ronald Ramirez. Yo ta kite l ap lèd pitit. Nan sa n ap pale la, polisye Ronald Ramirez, yo te kite ayewopò a El Dorado pou Panama City sou yon vòl TF 877 Copa Airlines. Nan ki sa Carlos ap pale toujou? Li te kole esklizivman imaj ki te pwouve kote tranzit ayewopò Ace Coquiman nan nan kapital panameyèn nan, kote yo te anbake sou yon vòl CN 107 nan destinasyon Sendomeng, kapital Repiblik Dominikèn. Anpil lajan depanse, sa pou san rezon nèg ap pran avyon konsa pasi pala. Daprè temwanyaj frè Rivera, menm jou sa, gwoup ki te rankontre Sendomeng nan, yon diplomat ayisyen nome Asgard, Asgard sa pral chache konn kiyès li ye, paske prezidan pa ka mouri pou w ap flannen kote w ap flannen. Li menm ki chita nan reyinyon nan Miami, gen 6 mwa de sa, yo pale planifikasyon asasina an. Fonksyonè yo te chaje pou yo jere rapidman Viza pou rantre an Ayiti pou 4 Kolonbyen. Sa tèlman, tèlman bagay la te bèl nan men yo. 4 jou pita, yo pale de avanpòs mèsenè Kolonbyen yo, yo te pran vòl pou Pòtoprens. Nan kapital ayisyèn nan, yo rankontre Doktè Christian Sanon. Arive yo an Ayiti, youn nan konspiratè te deja kaptire. Yo di yo loje yo nan yon mezon. nan sid nan vil la e tou prè anbasad Almay e egalman a pwoksimite rezidans prezidansyèl la. Tande byen mezanmi! Yo fè, yo loje yo, lè rezidans la pa bon nan zòn Petyonvil la, tou prè anbasad Almay e egalman a pwoksimite rezidans prezidansyèl la. Sa vle di. Se nèg kap flannen e nèg ki tap fè pwòp konpòy kap fè spò la, kouri moute kouri desann ou konnen bon ekip bann blòf apa kap fè ti spò yap kouri moute kouri desann epi se e enfòmasyon yap chache se wè yap wè kòman yo kapab rive yo di ankò selon jounal la deklarasyon yo de frè Rivera gen plizyè rankont avèk manb lakou siprèm jistis an Ayiti e de zòm politik de wo nivo humm Jimmy tande byen wi. Pandan Kolonbyen yo antre a, yo pa sèlman chita ak Christian sa non, yo chita avèk anpil òm politik, yo menm te chita avèk Kou Siprèm e Jistis ann Ayiti. Hum! Pami ladan yo, ansyen senatè e dezòmè fijitif John Joël Joseph, ke Kolonbyen yo te konnen kòm Trip e lè yo pale de John Joël Joseph. Selon deklarasyon yo, rankont a reprezante vrèman pètinans paske e Premye Minis, e Claude Joseph te gen dè difikilte nan peryòd sa. Premye minis la li menm ankò li deklare avèk anketè yo ke premye minis lan te enfòme plan ke yo te genyen an yo ankò yo menm ekip yo te genyen. yo pat vle anlve prezidan yo te vle yo te dwe asasine paske anlve prezidan li pa tap fasil pou yo ke jan yo te gen plan selon temwanyaj toujou selon jounal noticias kap pale jounal kolonbi an li di li asire ke se ta yon nouvo prezidan e ke apati de pòs sa yo pral asire pwoteksyon e travay pa konsekan otorite yo mèsenè yo yo pa gen lòt plan evazyon. Sèlman sa, li pral pwovoke yon baga ant frè Rivera yo. Jonathan epi lòt Ronald Ramirez yo deside retounen nan Kolonbi. Nèg sa yo, tankou moun yo di, yo te gen bon tèt, yo te gen bon sans yo e yo te gen bon anj gadyen avèk yo. Misyon an t ap dewoule san yo menm. Paske nèg sa yo menm, yon Ayisyen mèsi, yo te gen pou yo menm. Gad sa! Gen 19 ex-militè ki te rete. Yo moute avyon yon vòl avandia. Moun ki Kolonbi yo kapab konn vòl sa a, avyon sa. 02, 52 a destinasyon Sendomeng, a Bogota. De jou pita, yo pase pa vwa terès e pa pòs Fwontyè Karisaj vè Ayiti. Nou konnen Ayiti ki peyi son savann, yon moun ka antre ladan jan ou vle, bay depite blan yo kòm si son piyay. Yo di, sèt ladan yo. Yo te vrèman konn misyon, men pou lòt yo, yo pa t konn anyen, sèlman yo te konnen yo t ap vin antre ann Ayiti pou vin asire sekirite gouvènman. Tande byen, konn sa yo di lòt nèg yo, sèt nèg, gen sèt mèsenè. ki te gentan chita avèk dè zòm politik an Ayiti, ki te gentan chita avèk dè sektè prive an Ayiti, ki te gentan chita avèk de seri de moun pou yo te planifye krim nan, avèk dè responsab nan pouvwa, yo menm, yo pran lòt Kolonbyen yo, yo di yo men misyon. Men, lè w ap gade yon misyon vre Jimmy, ou gen dè otorite ayisyèn ki ta fè pati plan sa. Men kòman pou Kolonbyen ladan pa ta kwè mesye. Yo fè yon lèt yo konprann, y ap vini ann Ayiti pou yo asire sekirite gouvènman pandan 4 semèn. Yo ajiste dènye detay yo nan misyon gen 7 jiyè apre 7 mwa de preparasyon operasyon li egzekite. Gwoup yo rive nan mezon prezidan an gen 7 Kolonbyen akonpaye de 3 polisye ayisyen. Yo rantre Yo asasine prezidan yo sa e e e o tande byen Carlos Guerrero, Mori Mauricio Romero, Duverne Capadol, Juan Carlos Yepes, Manuel Grosso, Nez Durán e Nezer Franco. Yo menm di pilòt yo men Kapitèn Rivera yo te kontinye asire sekirite e nou kapab pale zòn nan e pilòt ap rantre a. Jounal la, li pale anpil, li bay anpil revelasyon, li moutre w depi sòti Kolonbi, sòti Miyami, pase Kolonbi, pase Sendomeng, rive Ayiti, kòman nou kapab pale enplikasyon responsab dirijan nou yo an Ayiti. Selon jounal la toujou, Yo pale, Anketè preliminè FBI yo e otorite ayisyèn yo, yo asosye Claude Joseph ki se mimi premye minis aktyèl la e nou kapab di tou an menm tan tou ki se minis afè etranjè a, se youn nan otè entelektyèl ki ta patisipe nan krim prezidan Jovenel Moise. Sa vle di, jounal la, li fè sòti tèt li deyò la, nou wè gen anpil anpil pale k ap fèt. Se yon jounal Noticias Caracol ki pale, nou kapab di byen, e premye minis Ayiti a, Claude Joseph, ta fè pati gwoup ki ta planifye asasina prezidan peyi a, selon Jovenel Moïse, selon medya kolonbyen. Joseph rejwenn lis moun ki ta lye ak asasina a bò kote Christian Emmanuel, sa donk John Joël Joseph,

nan peyi Ozetazini, jounal la lage bonm nan aswè a, enben nou kapab di nou wè anpil tole ap fèt pa rapò avèk jounal Kolonbi a ki bay anpil detay Jimmy sou lanmò prezidan Jovenel Moïse kote yo menm yo dakò yo fè w konnen men 7 kolonbyen ki te vrèman enplike nan lanmò prezidan Jovenel Moïse e yo di men kote lanmò a sòti e Jimmy gen lòt enfòmasyon kap sòti. bò kote Jhens Solange e san konte lòt Ayisyen an Vincent ki pral pale plis pa rapò dè zòm politik e dè zòm dè sektè prive pou yo vin bay moun sa yo tou Jimmy e pa rapò a revelasyon sa k ap fèt la anpil pale anpil Eske gen kote? Penitansye ap gen kote pou mete moun Jimmy? Eske? Prizon kwadèboukè ap gen kote pou mete moun? Eske tout bon vre? Moun sa yo ki tiye prezidan an eske nan pral mete yo nan prizon apre de twa jou yo pral libere yo? Eske nou gen prizon nou gen ase polisye nou gen ase moun pou sa paske nou konnen nou gen yon polis ki retounen yap fè evazyon pou tèt pa yo Jimmy eske jodia la moun ki ta otè entèlektyèl, ki ta patisipe nan krim tiye prezidan, eske nap gen prizon an Ayiti pou yo tout bon vre, men gen moun ki di poukisa yo pa pran yo mete yo sou plas piblik, rele pèp la pou yo konnen pou yo fè sa pou yo fè avèl la, men pa bliye mezanmi nou ankò nan demokrasi gen bagay nou pap ka fè e nou paka repete l tou di.
Nou fè yon emisyon sa fè apeprè 3 jou hein 3 jou kisa nou te mande nan emisyon an eske nou ka raplem kisa ke nou te mande nan emisyon an kisa ou te mande nan emisyon an nou di medam mesye li ekstrèman enpòtan pou ke ta gen yon ankèt entènasyonal ki ta dwe fèt sou lanmò pou nou k jwenn limyè pou pou pou kesyon prezidan Jovenel la. Nou mande sa. Mwen deja di nou ke nou pa ka fè la Kolonbi konfyans. Nou pa kapab fè FBI konfyans. Piske ou konnen depi w di Lèzetazini, la Kolonbi se menm yo menm nan. Hein, sa se klè. Jodi a la, nou pa, evidaman nou pa an mezi pou nou ta di n ap defann Claude Joseph, nou pa an mezi pou nou di n ap defann kikont, paske jodi a la, li kapab nenpòte ki. Li kapab nenpòte ki. Donk, fòk nou pridan. Men pandan n ap pridan, nou pa nayif, nou pa egare, medam mesye. Nou pa nayif, nou pa egare. Men pandan se tan, kòman fè, oke, la nou di w, la se yon jounal ki rapòte sa. Se yon jounal kolonbyen ki rapòte sa. Evidaman jounal kolonbyen an li menm l ap toujou defann Lakolonbi. Mwen menm fò m defann teritwa pa m nan ki se Ayiti. An kèlke sòt. Donk si w di m sal kolonbyen yo m ap bouke sal li. E se menm bagay la ke nou fè avanyè. E nou fè yon emisyon kote ke nou gen anpil nan nou ki di ann boule ann boule tenten yo. An nou pa antere yo ann Ayiti. Gen moun ki di voye kò yo, gen moun ki di pa voye yo. An kèlke sòt nou ap defann. Ayiti. Yo menm yap defann lakay yo. Poukisa se la poukisa se se yon medya kolonbyen ki sòti sa? Poukisa se pa otorite kolonbyen yo ofisyèl ki sòti nòt sa? Se konprann nap eseye konprann. Poukisa se pa menm jan nou wè Joe Biden te te pran lapawòl dènyeman, poukisa se pa chèf FBI lan Eske lap gen kran poul ta fè deklarasyon sa yo se pa se poko se poko yo menm ki fèl se yon medya ki fèl medam mesye ki di daprè fbi daprè enfo ke yo jwenn fbi fè konnen ke Claude Joseph ta nan konplo an tou li posib. Men antouka mwen menm sensèman se pa m pa panse m panse ke premye minis lan menm si l ta ladan men avan ke nou rive sou premye minis lan kòm se premye minis nou ta dwe kòmanse pa lòt towo sa yo ki ap rele ti klod pase medam mesye nou pa bay nou pa bay tèt nou manti klod jozèf pap jann gen ase kòb pou l ta pou l ta pou l ta peye mesye sa yo. Se pa ke nap defann non men fòk nou baw verite an. Claude Joseph pa gen ase kòb nan pòch li pou l ta nan tèt bagay sa. A mwen ke nou ta twonpe nou. Men, atansyon, mwen toujou di nou peyi Dayiti chaje ak espyon. Peyi Dayiti chaje ak espyon. Claude Joseph se yon espyon li ye tou. Wi m lagel konsa pandan m di w ke m apresye l byen se yon espyon l ye Joseph Lambert se yon espyon yon ekip senatè depite anndan peyi an se yon ekip ajan doub trèt espyon kap travay pou la cia anndan peyi an se yon ekip espyon tout sak pase an ayiti gentan rele anbasad ameriken yo toujou konn sa kap pase. Eske nap jwenn vrèman limyè sou lanmò prezidan Jovenel Moïse? Ann kenbe sa pandan yon segond. An nou analize foto la premyè dam. M gen enpresyon sa fè apeprè 2 mwa ou 3 mwa, gen yon nòt ofisyèl ki te sòti ki te di ke kont Twitter premyè dam nan ebyen yo te fwode l. Eske nou raple nou sa? M konnen nou pa bliye. Kont Twitter premyè dam nan te fwode. Ok. Pye dam nan swe, misye jwenn revokasyon pou ki rezon? Sanbletil ke misye ta mele pran foto an kachèt premye dam nan pou l lage. N ap eseye konprann. Misye jwenn revokasyon dapre sa k vin jwenn nou la. Donk twit m pa ka konfime l. Se menm jan nou te tande voice lan jiska mentnan gen de dout. Antouka medam mesye gen gen yon konplo la pa bliye m te di nou avan yè tout yè map di nou mesye sa yo tèlman pwisan yo tèlman pwisan yo kapab itilize m yo kapab itilize w yap mete divizyon nan nou jis pou nou pou nou kapab pa atenn gwo tèt la e nan nan entèvyou ke nou tap pale avèk avèk pastè Fils Aimé li te di w ke jisteman pa bliye ke entènasyonal lan, pou pa di Lèzetazini dirèkteman, yo gen enterè pwoteje klas boujwa ki gen anpil kòb nan men l, e si pou yo jete tout ti sa k anba yo ki podyab, ki pa posede anyen.